Bonswa tout moun nou avèk Andy, jodi a la nou pral fè reyaksyon sou yon videyo kote Sexy Night te fè repons avèk ex mennaj li ki se Jaylin la mass viral. Jaylin te fè yon mizik ki titre Perdi mi tiempo ki vle di mwen pèdi tanm. Nan mizik sa li esplike kòman se tout tan li tap pèdi ansanm avèk Sexy9 malgre tout sa Sexy9 fè pou li, se tout se tan li tap pèdi men Sexy9 li menm li pa met dlo nan bouch li, li bay Jayline yon repons ki pa ret avèk repons, yon repons ki gen repons nan repons li, yon repons. Ti video sa se pou nou esplike w vès pa vès, pawòl pa pawòl kisa mizik sa di. Ann ale. Si nan gade la, nan pou e Sexy 9 nan yon, nan tem video nan pou e se yon moun ki deprime, se yon moun ki vreman gen problem, se yon moun ki brize. Nan fason Sexy 9 ak nan video a, pa kont se konsa li nan vi reyel la, men nan fason ak nan video a, ou e se yon moun ki deprime, se yon moun ki brize.
Waw waw waw waw Eske tande sak di la Ou di ke ou pèdi tan w Ou pa pèdi tan w Ou pèdi memwa w paske ou bliye tout sa m fè pou ou yo Zanmi fwa sa Nou wè se pa jwèt ki gen la Se pa jwèt

Wela, li di konsa, Mwen kite karyè m, mwen kite karyè m pou m ka ba w yon karyè. Mwen sispann kontan pou mwen menm pou m ka fè w kontan.

konkiran w, menm jan nou te ka aprann nan sans kreyòl la, pou m te ka konkiran w. Paske dènye videyo Djaline ap poste yo la, jan Djaline ap pale, jan l ap eseye reyaksyone, ou tou ap wè ke se kòmsi avèk yon konkiran, yon atis ki nan milye a menm jan avè l, l ap bif. Se pa gen rapò avèk èks mennaj, avèk mennaj. Pa gen bagay sa. Pa gen bagay sa la. Pa gen bagay mennaj pral kay mennaj la. Mezanmi, ann ret tande sa k ap di nan mizik la. Paske nan moman la, se gègè nèt li ye.

Lè m te achte, lè m te achte machin nan pou ou pou 300 mil la, ou pa t pèdi tan ou. Lè, lè, tout mont m ap ba ou yo, ou pa t pèdi tan ou. Yo! Sektina rive yon lè la, w ap gade wè sa Sektina ap di yo, se bagay yo bay tèt chaje. Yo tout sa yo konn poste sou rezo a deja se pa pawòl l ap di kòmsi li jis ap fè pawòl. Se bagay ki konn abitye poste sou rezo a e li moutre prèv yo nan videyo a. Yow, Sexinay frape fò fò fò fò fò. Bon mwen mwen Jaylin di l pèdi tan l, gon zanmi m konnen ki te nan yon relasyon, se yon moto l te se yon moto, aprè l kite relasyon an aprè setan se yon moto l te gen kòm benefis avèk 2 timoun. Yon moto ak 2 timoun li te gen kòm benefis. Men Jaylin, yo kite machin nan men w, yo kite, yo ba w machin, yo ba w kay. Jaylin, ou pa pa jwe a mo yo Jaylin, wap di ou pèdi tan w, ou pa jwe a mo yo.

Men se touye w touye m pa anndan. An tande byen sa ap di la. Bon la misye di konsa ke gon Bondye anlè a. Gon Bondye anlè a, gon Bondye anlè a li wè tout bagay. Ki sonje kijan mwen te pran w, kijan w te ye. Lòm la pase li pale de pase w, kòman l te pran w, kòman l te avè w, bay terib men.
Bon misye wè la misye pale menm de de menm kòb li te bay Jailin pou Jailin al refè kòl Jailin al re repare kòl yo bay bay bay yo game nan vin chanje nèt la game nan chanje nèt e la montre video la montre video preuve ou pa ka pase sou pawòl sa an tande ankò Tou me dise rata e tou ninya me dise papa. Rata ki sa li ye? Rata se yon mo yo itilize pou moun ki trèt, yon mo pou moun ki pou moun ki vòlè but nan espanyòl la se konsa yo itilize mo sa rata. Tou me dise rata e tou ninya me dise papa. Eke ou di ke m se yon rat, se kòm si ou di m se yon ou di m se yon vòlè, ou di m se yon balans, menm jan ou te ka di yon toutè. Men pitit ou a menm li menm li di m papa, li rele m papa.

Sezi konsa l pa ta vle pitit la tankou manman l. Yo! Misye fè konnen ke li pa ta vle pitit la tankou manman l. E nan menm vès sa a, Sexnay di ke li prè pou li bay pitit la tout sa l bezwen. Li pa ta vle pitit la manke anyen. Si yon moun, tankou si w t ap viv bò kot kay moun sa a, w ta konnen pitit la manke yon bagay, tou rele Sexnay di, ey pitit la manke, manke tèl bagay, paske Djalin li menm li pa fè l. Ou menm, si w ret pre moun sa yo, di Sexnay pitit la manke yon bagay paske li pa vle pitit la manke anyen. Men, li pa ta vle pitit a pran san manman l.
Ohoo. Tande sa l di la a, misye di konsa ke pitit la aprann rele papa avan l aprann rele manman. L aprann rele Sexinay papa avan l aprann rele manman. Sa vle di pitit la te plis renmen Sexinay pase manman l. Atis sa gon talan anraje li menm, atis sa gon talan anraje. Mwen m gen presyon se li menm ki ekri mizik sa pou 69 mizik e prè dènye mizik 69 te soti, prè video sa te fèt Cuba m panse. M kwè se misye ki ekri mizik sa yo. Yo gade, yo, se fò anpil. Nan, nan, nan, nan, nan. Nan refren mizik la misye just ap pale de yon lanmou ki, yon lanmou, yon lanmou toksik but li montre ki, nou ta fè yon tou video kote tout vye moman kom si lè, nou kite montre tout vye moman kote, kote Djani nan kras defan sèk si nan, kote moun yo nan zen, misye, misye plis ap fè referans avèk yon lanmou. ki te komanse byen, yon lanmou ki vin transfòme toksik, se akòz de nou 2, kòmsi, nan yon sans, misye plis, li menm lap met yon ti dlo nan diven an, men, Sexinay li menm li pa vin pou jwèt, an rive sou Sexinay. La, misye di konsa ke, alo fòk yo te di ke ou pa gen talan, ou pa gen talan, e nap gade wè Djalin gen ti feblès wi, nou pa pou fè sou dosye sa, alo fòk yo te di ke Djalin pa gen talan e, Sexy Nine fè w konnen ke men kounya la ou menm avè l nou sou menm beat. Yow! Sa son kou di wi.

Tandiske, Sexy te ap fè stil sou ex Jailin pou l montre ke se li menm ki fè yon pakèt bagay pou Jailin, li menm k ap byen vire ak Jailin, yow epi kounye a ou kite ak fanm nan, e fanm nan ap chante mizik ex li sa ke, yow, sa ke ou pa t vo anyen vre. E m sonje Anuel te fè yon mizik kote li t ap pale ke, li t ap montre ke, Jaylin pap janm alèz, paske Sexy nan pap janm ka tretel jan li te konn tretel, jan li te konn ap byen, byen, byen, byen, byen manyenl, byen bay, yo, men kounya se sa Jaylin moutre la, se sa Jaylin vle moutre ke Sexy nan pa pa fè anyen pou li, paske si ou te yon fanm, ou ta fè tout bagay pou li, pandan yon nèg te kitel lopital, li te ansent, nèg la te kitel konsa, ou menm ou te pranl, ou tap pwouve nèg la ke ou pi bon, wè se menm fanm sa, kap pale de menm nèg kap chante mizik menm nèg sa yo, se kòmsi l ban w gwo kout ponya, li detripe w met atè.
Wala!
Se menm sa m tap di nou an la, lè l te ansent lan, se lè w te ansent lan l te kite w. E l te menm fè mizik. Yo!

Sè di mwen, m pa vle, m pa vle w bay manti. Poukisa w bon sou mwen la? M pa vle w bay manti, poukisa w bon sou mwen? Retire, retire mas sa w gen nan vizaj ou a. Yo. Seksi nan fòse ri. Seksi nan fòse souri de video. Seksi nan fòse souri. Mezanmi se jan nou wè la. Se jan nou wè la. Si nou gon video nou bezwen pale nou plis de li. Pa bliye mete video a nan komantè a. Mèsi avèk ou menm ki te rete gade tout video a. Pa bliye abone a chanèl la. Randevou se pou yon lòt video. Tchao!